Skandal nan peyi Dayiti! Alix Didier Fils Aimé, CPT, Koulèv 7 tèt, Je 9, Fanmi e Alye! Pèp Ayisyen, bagay la li menm li vrèman konplike. Nou lèd! Nou lèd! M ap poze tèt mwen kesyon, kote papa nasyon an sòti? Kote Duvalier sòti pou y ap gade eskandal sa yo? Ebyen aksyon sa yo k ap pase Jounen jodi an nou menm ki toujou ap di nou se premye pèp nwa ki lib, se nou menm ki manman libète, nou te fè 1804, jounen jodi a n ap poze tèt nou kesyon kote sa ke nou menm nou konn ap di nou son peyi ki souvren? Enjerans etranje a nan peyi Dayiti sa lèd. Ebyen pèp ayisyen gen bagay ke nou menm nou sipoze al tande ansanm. Paske skandal sa a, apre mesye CPT yo la yo menm, yo te pran dispozisyon yo pou yo koupe tèt Alix Didier Fils-Aimé, mwen fè plizyè re emye emisyon sou sa, e nou ta pral jwenn yon anbasadè ki pral ekri yon sitwayen ki pi wo nivo nan pouvwa a, li menm pou l di pawòl sa yo ke nou menm nou pral gade la a. Sa tris. Senatè Guy Philippe sòti nan silans li sou dosye sa a, sitwayen sa la li menm li klè. Guy Philippe, chèf revolisyon an, sitwayen sa ki gen anviwon plis ke 2 lane ke li menm la ap di se sèl yon revolisyon ki pou kraze sistèm sa, ki pou retire peyi Dayiti nan sa ke li menm li ye la a, sitwayen sa pale e gen bagay ke nou menm nou sipoze al tande ansanm. Yon lòt fwa ankò, Jovelen li menm ap poze kesyon. Kisa ki genyen ki kont yon pèp lè w di pèp lan le pwojè se mete kouran 24 sou 24 pou li? Eksplike m kisa ladann ki kont pèp la? Kisa ki genyen ki kont yon pèp lè w kreye de sant jèrmoplasm pou rebwaze peyi a? Ebyen pèp ayisyen, nou pral tande Jovèlè k ap pale paske yon lòt fwa ankò nan dosye asasina prezidan Jovnèl gen bagay ke nou menm nou sipoze al tande. Jan ki mwen toujou dil si w te kanpe chita avek yon ti bidon dlo nou pral tande enfomasyon. Menm swiv tande. Koman ye tout moun, byenvini sou chanèl pola yon lòt fwa, nou konn sa l ye deja se banm swiv ki retounen lakay nou pou yon nouvèl emisyon. Deja mwen gentan remèsye ou menm ki toujou pran tan w ki gade ki like e ki pataje videyo m yo. Pèp ayisyen bagay la li menm li vrèman konplike nan la repiblik. Jounen jodi an lè w ap gade, lè w ap gade w antanke ayisyen, sa pa ka pa deranje w. Ou pa ka pa wont si w se moun tout bon vre, si w gon san k ap koule nan venn ou, lè w ap gade fason yon seri de nèg nan peyi dayiti ke yo menm yo vann peyi sa a Premye pèp nwa ki lib la. Kote nou te ede yon seri de lòt nasyon goumen pou libète yo. Kote se nou menm ki bay mo dòd la. E jounen jodi an, lè n ap gade kote peyi sa la li menm li rive, lè n ap gade kòman etranje a yo menm yo wè nou, n ap poze tèt nou kesyon, èske sa a nou toujou ap di a, pèp souvren an, premye pèp nwa ki lib, e, Peyi kote Desalin sòti a, peyi kote Tousen sòti a, èske, èske se nou menm tout bon vre ki rive nan eta sa? Pèp Ayisyen, ebyen nou konnen, aprè asasina Prezidan Jovenel, mesye yo te fè tout sa k depann de yo pou yo te kapab bay yon tranzisyon. Paske prezidan Jovenel li menm li klè sou sa, se nan tranzisyon nèg yo fè yon seri de magouy. Se nan tranzisyon nèg yo yo menm yo kraze peyi a. Se nan tranzisyon ebyen kontra malatchong yo yo menm yo siyen. Ebyen mesye yo te mete Ariel Henry. Aprè anviron 3 lane Ariel fè ke li menm l ap dirije peyi sa a, kote tout zanmi Ariel fin rich, tout kontra ki te sipoze siyen fin siyen, Ebyen nou te wè leve kanpe ki te fèt pou Ariel li menm li te lage pyel ebyen Ariel lage pyel mèt li kenbel deyò pèp ayisyen se tande nou pral tande malgre gon seri de moun pèp la te di se yo menm yo vle nan tèt peyi a men nou te kapab wè menm sa kap pase jounen jodi a kote son seri de anbasadè kote se blan kap bay lòd la. Se gade n ta pral gade nou wè peyi Dayiti gen 9 nèg nan tèt li. 9 nèg ebyen jounen jodi an kote entènasyonal la ap trip sou nou y ap di nou nou se sèl peyi ki gen 9 prezidan nou pa kapab bay tèt nou sekirite wi nou pral jwenn nou gen 9 Nèg nan tèt yon peyi. Skandal, deblozay anndan enben pami nèg sa yo genyen k al kase enben bank, gon seri de lòt enben non yo site non seri de bagay enben koripsyon men malgre sa pliske se blan ki te mete yo bagay yo kontinye e lè yon moun ta vle pale yo di ou Si yon moun ta deside yo menm la pou yo denonse nèg sa yo, pou yo ebyen pale de nèg sa yo, ap gen sanksyon sou ou. Paske sa se blan k ap pale. Yo di konsa, pale de nèg sa yo mal, di nèg sa yo pa p byen travay, ebyen se peyi a w ap destabilize. Ebyen pèp ayisyen nou pa mande m koze, Nou ta pral jwenn yon Garry Conille kòm premye minis. Garry Conille li menm ki te gen blan pa l dèyè l tou, li panse blan te plis blan l ke tout moun, Garry Conille gon jan ke li menm li t ap monte tèt li, enbyen la mesye CPT yo ta pral fè yon konplo kote yo menm yo koupe tèt Garry Conille. Aprè Garry Conille, tout enfòmasyon ap sikile se sitwayen sa Alix Didier Fils-Aimé ki te sipoze nan Primati, men kòm blan li menm li potko konn Alix Didier Fils-Aimé a, se Garry Conille, se li menm, e sektè prive a yo menm yo te gentan peye tout lajan yo tou pou Alix Didier Fils-Aimé a. Ebyen pèp ayisyen tèt Gary conille koupe Alix li te fize men li menm li vin la ebyen pri dèt mesye CPT yo menm yo te genyen anvè sektè prive ya anvè Alix li te fize men yo peye dèt sa paske Alix li te fize men se kòb li ki mete l la Alix li te fize men anndan primati kontra sou kontra ap siyen gagòt ap fèt Goumen pou pouvwa ap fèt antre Alix Didier Fils-Aimé e nèg sa yo ki nan cpt a, kote Alix Didier Fils-Aimé li menm l ap goumen aprè 7 fevriye se li menm ki pou rete nan tèt peyi a e li jwenn sipò patwon an e mesye yo la yo menm yo vin konprann batay la, yo vin konprann kou a, yo di aprè 7 fevriye yo menm fòk yo gen moun pa yo pou yo kapab toujou gen pouvwa a E yo rale yon seri de done, yon seri de bagay pou yo di, Alix Didier Fils-Aimé li menm, li p ap travay! Mesye yo fè yon konplo la pou yo retire Alix Fils-Aimé nan tèt peyi a. Gen yon seri de nèg ki gen tan siyen, tout preparasyon fin fèt, Alix Didier Fils-Aimé li menm tou k ap fè demach pa l, Alix Fils-Aimé k al pote plent pou mesye yo. Pèp Ayisyen, enbyen tout preparasyon ki te fin fèt pandan semèn pase ya, lè nap di w enbyen Alix Alix Didier Fils-Aimé enbyen tout kondisyon yo reyini, sitwayen sa pa sipoze wè Lendi anndan Primati, se paske enfòmasyon an te klè wi, nèg yo fin jete Alix Didier Fils-Aimé. Mezanmi, non pa mande m koze. Mesaj sa yo se mesaj yon seri de anbasadè Yo menm yo ekri yon yo ekri mesye yo nan cpt a, spesyalman sitwayen sa a ki se Fritz Jean, Fritz Alphonse Jean. Kote mesye yo la, y ap pale, y ap pase restavèk la yon lòd, y ap pase esklav la yon lòd. Se, oh, papa Dessalines. Y ap pase tchoul la lòd. Pèp Ayisyen, men kisa bagay la li menm li gen ladan l. Pa egzanp, si n ap gade sa la a, ki se anbasad Lèzetazini, ann pran, ann pran anbasad Kanada ki pale avan, sa se anbasad Kanada li menm ki pale avan pou l di, Mesye konseye prezidan, Se André François Guilloux, anbasadè Kanada a. Mwen ekri w pou m enfòme w ke m ap tounen Ottawa kote m gen opòtinite pou m fè pwen ak ekip sanksyon an. Sa vle di li avèti l, li di l ebyen l ap tounen Ottawa pou l al chita ansanm avèk moun k abitye bay sanksyon yo. Sa vle di li kòmanse menas la ekip sanksyon yo. Mwen pa ta vle aktive mekanis sa a poutèt kontribisyon w nan cpt a. Mwen pa ta vle fè w aksyon sa a. Se tankou li vle fè bagay la, men li pa vle fè l. Mezanmi mesye e konseye, mwen pa vle fè bagay sa a. Paske pou nou te gen cpt a, ou te pote kontribisyon w pou nou. Pou nou te vin gen sa ki la 9 nèg nan tèt yon peyi, ou te pote kontribisyon w pou nou. M regrèt, mwen pa ta vle fè w aksyon sa a. Akoz de kontribisyon ou nan CPT a, ebyen ki te fasilite tranzisyon sa a anndan peyi a. Ebyen, mwen tande ke ou menm, avèk yon seri de lòt konseye ou gen nan tèt ou, pou jete. Sa se bon kreyol la wi. Pou revoke Alix Didier Fils-Aimé, pou koupe tèt Alix Didier Fils-Aimé. Ebyen, m swete desizyon sa a ou retire li nan tèt ou. Desizyon w genyen pou w retire premye minis lan, m swete ou mete sa byen lwen. Paske sa w pral fè a la a, li p ap bon pou ou. Sa se anbasad Kanada k ap pale ansanm avèk Frid Jan. Pou l di, Mwen sòti Ottawa, mwen gen pou m antre Ottawa pou m al chita avèk ekip sanksyon an. Sa a, mekanis Sam Trudeau genyen kote ou vle retire premye minis lan. Ey! Rele sou kò w! Retire bagay sa nan tèt ou! Paske, ou wè sa a, m pa ta vle mete mekanis sa deyò, m pa ta vle mete sanksyon sou ou. M pa vle fè l paske ou te ede nou mete CPT a sou pye. M pa vle fè l. Men silvouplè, lwa sa a ke w gen nan tèt ou a, rann mwen yon sèvis retire l. Mesye! Hay peyi dayiti, peyi dayiti, peyi ke zansèt nou yo te goumen pou nou an, akoz yon seri de tyoul, restavèk, machann peyi, ki pran peyi sa a, yo vann ni pou viza, yo vann ni pou enterè pèsonèl yo, yo pap fè lekòl, yo pap fè lopital, yo pap kreye anplwa, yo pran tout lajan peyi a yal metel chita kay blan, Jounen jodi a, ebyen blan ap pase yo lòd paske blan kapab di lap lap sezi kay yo, lap voye madanm pitit yo tounen, lap lap sezi lajan ke yo menm yo genyen nan bank lakay yo, ebyen mesye yo oblije vann peyi a, yo oblije ap viv antanke restavèk tchoul! Sa poko anyen pèp ayisyen. Chaje dafè Etazini pral ekri menm sitwayen sa ki se Fritz Jean. Li di Fritz Jean konsa, Mwen konprann ou fè pati yon gwoup k ap travay, tande wi, mwen konprann ou fè pati yon gwoup k ap travay pou ranvèse Premye Minis Alix Didier Fils-Aimé. Se menm jan Etazini konprann sitiyasyon an tou wi. Mwen menm mwen konprann ou fè pati yon gwoup k ap travay pou jete Alix Didier Fils-Aimé, pou jete premye minis lan. Jan w wè m konprann li an, se konsa Etazini yo menm yo konprann li tou, se konsa Washington yo menm yo konprann li. Si ou menm ak fanmi ou, pèp ayisyen sa grav. Si ou menm ak fanmi ou, vle kenbe menm relasyon ke nou genyen avèk Etazini an, tande wi Fridjan, avan map pale, mete sa nan kran ou, ouvè zorèy ou, se sa wi, se konsa wi, chaje dafè ap pale. Si ou menm avèk fanmi ou, vle kenbe menm Relasyon ke nou menm nou genyen avèk Etazini an, m ap mande w ak tout fòs mwen, m ap mande w ak tout fòs mwen, pou retire lwa jete minis sa ke ou menm ou genyen an. Si w vle kenbe relasyon ke ou menm ou genyen ansanm avèk Etazini an, m ap mande w ak tout fòs mwen, retire foli sa a, retire lwa sa a, Ke ou menm ou genyen pou jete premye minis lan. Olye ou antre nan radòt sa, olye ou antre nan vye radòt sa ke ou menm ou vle fè a. M pa solòd! Ay bon kreyòl la, m pa so lòd! Pibliye dekrè elektoral la, jan nou te diskite sa. Jan m te gentan pa so lòd avan an. Pibliye dekrè elektoral la pito tande, w a fè pi byen. M tande ou menm ansanm avèk yon gwoup, ebyen la a, nou vle jete premye minis lan? Gade tyoul mwen! Gade restavèk mwen! Si ou menm avèk fanmi ou, nou vle kenbe menm relasyon nou genyen an, Retire lwa sa nan tèt ou tande. Retire foli sa ke ou genyen an tande. Epi, gade, dekrè sa a, pibliye l, jan nou te pale l la. Dekrè elektoral la, pibliye l pito. Al fout boudon nan yon kwen. Se konsa wi, se yon sou granmoun k ap pale avèk yon timoun. E, sou patwon k ap pale ansanm avèk yon esklav. Fout boudon yon kote. Al pibliye dekrè elektoral la, jan m te pase w lòd la. Retire foli Retire premye minis sa ke ou menm ou genyen an nan tèt ou. Son lòd ki pase. Ayayay, ayayay, ayayay, pèp ayisyen. Bagay la vrèman konplike. Bagay la vrèman konplike. Bagay la vrèman konplike lè n ap gade kote peyi Dayiti li menm li rive la. Bagay la vrèman konplike lè nou gade kote peyi Dayiti li menm li rive. Senatè Guy Philippe pale sou dosye sa, ann tande kisa sitwayen sa la li menm li di. Senatè Guy Philippe pale sou dosye sa, nou pral tande kisa sitwayen sa la li menm li di paske Guy Philippe li menm li klè. Jodi a la a, se chak grenn anbasadè ameriken ki vin an Ayiti oubyen kanadyen ki vin jwe yon wòl de pwokonsil. Se pa kounye a yo kòmanse l non. Yo te fè l sou prezidan, anvan prezidan Jovenel Moïse. Zoki ki te pibliye e te fè vote yon lwa nan sena a sou kesyon pou gason pa marye ak gason, fi pa marye ak fi. Anbasadè Adelma te rele li di l si l. Se pa premye fwa y ap fè aksyon sa a. Senatè Guy Philippe konfime sa nou wè k pase a, se pa premye fwa. Petèt, sitwayen sa yo rele Fridjan li pran kouraj li Li lage bagay la nan lari. Men gen an nèg. Dayè e konsa l toujou ye. Nou pa bezwen di gen nèg. E konsa l toujou ye. Kounye a just imajine ki sa Prezidan Jovenel t ap pase nan Palè Nasyonal. Pa rantre lwa sa a malgre l fin pase nan Sena a wi. Si l pa rantre bagay. Ann tande pati sa a. Chèf gang nan se anbasad amerikèn. Donk m pa kwè ke. Koman w di li prezidan? Al pibliye sa yo.
Kijan w gade l? Telfò, m te kab di w mwen sezi men m pa sezi, puiske depi desanm 2023, janvye 2024, mwen di tout Ayisyen, tout moun, vrè responsab, chèf bandi a, chèf gang nan, se anbasad amerikèn. Donk, m pa kwè ke sa a se yon. Yon sekrè m toujou di w li, m di tout moun tout kote m pale, mwen pwente di dwa vrè responsab tout sa w wè n ap viv jodi a la a. Se chak grenn anbasadè ameriken k vin ann Ayiti oubyen kanadyen ki vin jwe yon wòl de pwokonsil. Se pa kounye a yo kòmanse l non. Yo te fè l sou prezidan anvan prezidan Jovenel Moïse. Zoky ki te pibliye e te fè vote yon lwa nan sena a sou kesyon pou gason pa marye ak gason, fi pa marye ak fi. Anbasadè a Adelma te rele li di l si l pa rantre lwa sa a, malgre l fin pase nan Sena a, si l pa rantre bagay sa a, si l voye l nan Chanm Depite pou y al vote l, l ap fè okenn bato touris pa antre Labadi. L ap fè Ayiti pèdi yon pakèt gwo pwesyon. Son gwo rapèl wi, gwo rapèl wi. Donk nan lwa kesyon kontre masi madi anndan peyi a, Zokiki t ap. Lwa sa a.
rapid nan sena a lè yo di si ou fèl nap fè ou pèdi tout kontra ou pap gen lajan kap antre nan peyi a e nap di pèp la si ou fè tout bagay ap antre nan peyi a donk nèg yo yo depi lontan yo toujou kenbe yon bagay presyon sou tèt ayiti an ann tann kiyès ki mèt nèg 9 nèg sa yo.